Bondye beni nou, Bondye beni nou, Bondye beni nou. Kantite bel travay sa m pat ka pase pou m kite 31 desanm sa pase pou m pat pote ti video sa pou nou mezanmi. Gade koman travay la bel, gade koman travay la bel. Alo map tou profite eskize nou, nou konnen moun yo renmen jès la moun yo renmen travay la yo oblije pou si nou tandon ti bri paske yo oblije mete mete yo an animasyon travay la bèl mezanmi travay la bèl sèlman sa m ap di w kòm envitasyon sou pa ko asepte jezi kòm sovè pèsonèl ou ebyen pa pran tan pou fè sa pa pran tan pou fè sa paske jezi a la pòt gade kòman travay la bèl Alò pou moun ki toujou ap poze kesyon yo, banm tou pwofite reponn kesyon sa pou ou. Jan w wè pòt la e pòt la antre dlo a ye a se pa konsa lap rete. Lap gon premye pòt prensipal pou bare rivyè a pou rivyè a kapab pase dwat. Apre sa lap gon dezyèm pòt. Alò se la dezyèm pòt la se li kap kontwole. Gade kòman travay la bèl. Dyaspora depanse, epi pèp la mete animasyon, yo mete fòs yo, yo mete kouraj yo, yo bay enèji yo. Mezanmi, travay la bèl. Travay la bèl. Men, ah, se la nan travay sa a n ap wè. Nou wè vrèman vre pa gen leta. Leta demisyone. Leta demisyone mezanmi. Ti grenn ki la ka fè efò yo se pou bay. Se pa yo pa anpil. Yo pa anpil. Leta demisyone mezanmi. E m pa ta ka kite 31 sa pase. M tou pwofite di chak moun ka pral gade video sa like, abone e pataje epi M deja swete w pase yon bon ane ke Bondye miltipliye kantite ane selon sa Bondye te kreye pou lavi w se kantite ane sa ke l va fè w wè epi w va repete ansanm ak mwen Ezayi 54 vèsè 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le nom de notre Seigneur Jesus Christ Toute arme forgée contre toi sera sans effet dans le nom de notre Seigneur Jesus Christ Mezanmi gade, gade, gade, gade kòman travay la bèl Eske nou antre a byen? Eske n byen gade? Pèp la pa ka tann ankò E m kapab di nou Gabion tèt la fini men ou konnen pati anba a nan tou de bò yo, yo rete gabyon, gabyonaj yo ki pa ko fini. Akoz nou konnen reta yo deja, gen materyo ki pa rive a tan, men sa pa, sa pa gran chòz. Sa e sèlman tèt kanal la, beton fin koule, beton fin koule, jan n ap gade l la, sèy la, tout bagay sa yo fini, sèlman rete. grandisay ki pou fèt nan kèk ti bagay sa yo e minim men pi gwo travay ki rete la ankò nan tèt kanal la se rès kabyonaj apre sa mete pòt epi nou konn sa l ye deja travay la bèl mezanmi travay la bèl chak moun ki pral abòne ki pral gade pataje e abòne pataje e abòne travay la bèl travay la bèl E, si nou pa t ko konn sa, m ap di nou, Dominiken yo koumanse kriye, yo koumanse plenyen. Y ap mande prezidan pou prezidan ba yo yon kanal tankou kanal ayisyen. Hein? E yo konn sa deja, yo konnen se ayisyen ki toujou nimewo 1 nan tout bagay. Gade kòman traj la bèl mezanmi, gade. Byen gade. La a. Fòk nou pa bliye osi, sa se sa responsab komite kanal la. Komite kanal la, m pa kwè son leta y ap pral remèt sa. Lye sa son lye touris ki pou antre kòb nan kès, kès sa m pa konnen si e kès agrikòl l ap ye pou antre kòb. pou antre kòb, 1 dola, 2 dola se kòb lap ye pou antre pou kapab jwenn pou ede peyizan yo pou peyizan yo jwenn pou yo kapab fè jaden. E se sa mezanmi mwen mwen m konnen pandan map m la map profite a lèm map parèt ankò sou kanal la sa pap nwi m pou m peye 1 dola pou m peye 2 dola a pri takse a se jis lap bon pou ede peyizan yo pou peyizan yo jwenn pou yo kapab kontinye fè jaden paske si si pa gon fon ki pou la pou sa mezanmi se lave men si atè bèl travay eske n wè kòman gabyon an byen depoze eske n wè bèl ekstravatis la nou felisite chofè a li travay nwit ke jou Li pa konn grandeyen, li pa konn fèt. Zanmi pèp la motive. Nap gade nou wè li a pou kò. Kanal la pou kò fin detèmine pou dlo ap koule. Pèp la deja pran li yon lye touris me zanmi. Yo vin pase de ti jounen yo la. Nap pral sezi wè koman chak ti di chak dimanche se la pèp la vin pran plezi yo. Hein? E la men jèn jèn gason yo a pral vin pran feeling yo pou koz avèk jèn fi yo sèlman jèn fi yo nou menm pa bliye ki sa la bib di nou pran desten nou an men pa bay goute nan bay goute nou konnen ki sa l ka ye deja m tou pote ti konsèy sa pou nou pandan m te pase sou tèt kanal la la pou m fè video sa pou m kapab prezante prezante nou epi travay la bèl anpil mezanmi like Abòne e pataje Like abòne e pataje Ti kach de etay sa wap gade lotbo a se pòs gwad dominiken yo Malgre tout presyon Nou konnen sa ye deja San Desalin nan Lap koule nan venn nou Lap koule nan venn tout ayisyen Tout ayisyen pote boure Ayi Nasyonal entènasyonal Sa vwazen an pat vle wè a se li konnya menm pèp li a ap mande pou bali yon kanal tankou kanal pa ayisyen an pase ayisyen konn sa ki bon ayayayy e nan 11 sa yo pran deja yo kanal pa nou an se li k premye e se li kap nimewo 1 sou tout sak fèt deja yo. Se yon plezi mezanmi, se yon plezi. Pa bliye ou menm ki poko asepte Kris, menm si ou tan yon ti bri, ti bri a ou pa ka pa tande paske